Ou di misye pete?
Si, oh non la, bon m gnose si yo tap manjem yo tap manjem.
Non ou Bon moun paka ki di manjem pou vye dyòl santi grangou nou tout pase ladann.
Non sa Sa bouch ou ka gen movèz odè si w pa manje depi

Yeah. Ki men gen yon laval Wi li konn gen santi pwoblèm nan fwa. Wè.
santi pa bon Men menm. anmè e menm jan e e moun djòl sirèt li pa rann kont djòl li sirèt e li k chante pi fò nan asanble a wi. Ou poko janm al legliz sou moun ki djòl sirèt ou de

Lè w al legliz, moun ki dyòl sirèt la, se spre l fè wi menn. L ap chante, l ap di mwen. Mwen pa ka di bouch li sirèt non papa. Ou ta fou.
Ah monchè. Lestomak glise bay dyòl sirèt.

Tripotay bay djòl santi. Sa pa gen rapò. Mèsi pou live la mesye dam depi maten m te ka fè yon ti ooh.
Bon ke charlucci. Ou wè sa lap di a la nou ka panse se jwèt nap viv a letranje nou konnen l tou. Mwen konn gen de lè m leve m tèlman atriste si pat gen rezo sosyal m te ka mouri. Hein?
M pa tande w byen. Kas la m desann nan. Mwen di w konsa, gen de moman m konn tèlman atriste, si pat gen rezo sosyal, m pa konn kisa m ta fè. M pa moun ki pral kay moun.
Yeah. M konfòtab nan ret lakay mwen. Erezman gen rezo sosyal. Delè, m te gen yon peryòd, m fè prèske dezan m pa t ap travay. Si pat gen rezo sosyal, m t ap fou. M te tèlman nan yon rezon. Lè a m live H24 m tèlman tap travèse yon move etap.
E timoun rezo sosyo itil anpil wi. E pa manti paske menm mwen menm lè m tap di sol m gon yon strès depi avan yè m gon strès. It's too much, ou konprann? Epi m te Mwen menm bezwen tanzantan m fè ti moute live, e kwè lè m raz la tou paske nan moman la m pa travay. Dèfwa m raz ki fè m dèfwa m fè ti live. Wè de souvan m live semèn sa yo. E wè, wè a lepòk, lè m te malad la, si kòmsi e e rezo sosyo te an vòg konsa, kòmsi moun te konn ap a, m te ka pase strès la wi. Paske m te nan yon moman, m m tèlman pa t bon, M ranfème, m pa pale a moun, epi w konnen ou malad, Men epi lè w tande mede, bagay mede konsa, bagay ki kenbe m an vi wi. yeah, E. epi kòmsi w tande pou di, kòmsi w ap reflechi pou di kèt sa m pral fè? E timoun yo? Si yon bagay rive m, kiyès ki pral pran swen yo? Kòmsi tout bagay ap pase, e sa fè gen moun ki panse nou menm Ayisyen nou Gen pa nèg ki bezwen di travay. David bay djòl la

Sa de se bagay ki rive yon moun e moun kan panse e ayisyen nou tèlman mete nou nou strong wè tou nou toujou ap dim konsa ke mwen mwen mwen mwen fort kòmsi mwen simonte a tout pwoblèm yo wi mwen simonte a pwoblèm yo se vre Bon nèg ki di son stud mout son stud mout li te kon stud non non on nèg kap pale sa son stud sa se sa son on lipstik. Mwen menm lèm se stud stud ou ui. Non epi m pa nèg ki nan stoud non paske e de bagay ki kenbe m anvi se live avèk la ponyèt m toujou distrè m nan pòdo donk Lit lit. Lit lit wi. Mennaj mennaj mwen sou pòno rele Kira Noir. Ah apa wap al ba yo l pou yal gade tou? Ui Kira Noir son dread se ou paka gad Kira Noir amwens ke w masisi depi w gad Kira Noir nan 5 minit ou dwe voye.

E mwen map mande tout jenn gason ki gen pwoblèm mennaj nou ap ba nou ti pwoblèm sou kabann li pa vle fè bagay avè nou antre nan douch la ekri kira nwa
ekri wi yo mèt pranl pase mwen map fonksyone ak kira lontan e m konn yon lòt sit spesyal kira mete de bagay ki vandab Gen bagay li mete gratis gen kote se achte pou achte mwen m menm achte yo gen de video se kote k achte
ya kira non a move anpil. Lòt la deja fanm Europe cho pou nan la ponyèt. Li pa paske fanm Europe cho pou pou kòmsi pou nèg la di li pa ap fèl nan tout bagay non e pa konsa non. Men se menm pa sa tout fanm Europe gen dwa cho epi e pa tout fanm Europe ki cho a ebyen yo pa ka gratis. Kira kòmsa se pwononse K-I-R-A. Noir, N-O-I-R-A. Men Dume ap fè moun pou ou wi.
Sa Dume di? Dume di Soljine David te damou Farah Bèken wi, misye te fou pou li.
Farah pa Bèken monchè, Farah rete anfas Robsy. Farah Cangé. Paf pa fou, fara fou se ton ti adjektif, m t anraje. Men Poujwa ap fè pwomosyon Poujwa ap fè pwomosyon pou Kira nwa sa la fò Rihanna rape yo wi pou se te kouman w ta fè pwomosyon pou li konsa. Non tande se pa mwen li pran plizyè Oscar tou nan bagay pònografik m li bokou bokou de choz paske lèm renmen yon lèm Yo di la Rihanna pral vini aswè a la wi. Lèm renmen yon bagay lèm renmen yon bagay m swiv tout bagay li Kira son dread dayè m pa renmen sexy Sèl fanm sexy m renmen se sèl Kira m renmen gade nan pòno m renmen gwo fanm se gwo vyann mwen m renmen e m menm di sa a klè men lè w ap gade Kira Kira dread oh timoun ou pa ka gade Kira menm fanm renmen gad Kira. Kira kira manifik. Avèk kira si jenn gason nan gad kira ou pa nan fè sida epi ou pa pral nan gen pitit nan movèz kondisyon kira ap ede nou anpil. Humm Dandy. Humm kira Avèk kira ou pa pral kite soljin oubyen bentley fè w malonèt pran pòz grimèl yo fè bwòdè sou ou annik gad kira epi. Mwen pa grimèl non. Mwen pa grimèl? Ou pa grimèl? Non. Fou kò fas a fas non. M pa grimè.
Sou ki sit wap jwenn. Met pran koulè w konsa David. Ketya dim sou ki sit wap jwenn li. Depi dayè depi wal sou Google ou ekri 3 X Pòbòt ak Zozo kap moute sou ou. Ekri 3 X sèlman m pa bezwen di w sou Google

Je vais bien merci Pierre et toi ça va? Hum, hum, hum. Pierre gon jan lap lage kòman valchè. De ki sa Pierre ye la?
Pierre français Pierre pale. Pierre sou kou.
Pierre, medam sa yo tèlman eklere Pierre si. Se yon ti kob wap pote mal pou fè medam yo chapote w. Fè kaka tande.
Yon moun ki te resi jwenn nou nan live wi David.
Evre ui m gon ti tan m pa moute nan live m bay rezo sosyal yon ti tan m pran ti tan m pa m pa m jis fè ti video lè m enspire yon seri de ti video tankou de.
Merci James Bond. Ou Sa kwè?
di la nan di. Hmm, ou kwè? Sa l di Yo la. one of my favorite women on TikTok. Ok. Thank you, Bella.
non.
Men sa k Ah, pase merde. James, James Bond non ameriken leta m pa bloke misye. Non m pa renmen nèg ap fè kaka sa ki bagay James Bond toujou non you are of Bon my moun ki mete favorite. euh, me, euh, mete m an lè pou m pa pou m pale. Ki te mele bounda ma James Bond nan bagay my Oh, favorite let me on show off. TikTok.